Salut a tout moun kap gade video sa. Byenvini sou chèn Pwoteje Sante w. E na pwofite raple w ke objektif Pwoteje Sante w se pou prevenir maladi yo tout otan ke lap ba ou tout prevansyon ki nesesè pandan ke nap itilize edikasyon. Jodi a nou pral pale de yon tèm trè trè enpòtan ki se youn nan maladi ki pa sispann afekte sitwayen nan mond lan. Tèm sa se, dyabèt. Anpil moun konnen dyabèt sou non maladi sik la. Mwen swete w byen dispoze w, nou pral eksplike w tout sa ki gen pou wè avèk dyabèt. Dyabèt, maladi sik la, se yon sendrom metabolik. Lè nou di sendwòm, se ansanm de siy ak senptom. E, prensipal karakteristik dyabèt se ipèglisemi. Ipèglisemi vle di, to de glukoz la nan san an li elve. Nan jan nou te ka di an bon kreyòl, nivo sik la nan san an depase valè nòmal li. Alò pi devan nou pral pale de valè nòmal la. An nou pale de klasifikasyon dyabèt. Gen plizyè fason yo klasifye dyabèt. Men, klasifikasyon ki pi komen an, se dyabèt tip 1, dyabèt tip 2, e dyabèt jestasyonèl. Jestasyonèl, se sa ki gen pou wè avèk fi ansent. Dyabèt tip 1. Avan menm nou pale de dyabèt tip 1 an, Li enpòtan pou nou konnen, gen yon ògàn nan kò a yo rele pankreya. Pankreya a li menm ki pwodui yon òmòn yo rele ensilin. Ensilin nan li menm, se li ki pèmèt kò a kapab itilize glikoz la. Men, nan dyabèt tip 1 an, gen destriksyon selil beta 2 Langeran yo ki pwodui ensilin lan. Sa vin koz kò a pa ka itilize glikoz la. E, glikoz la rete elve nan san an alèd de pa gen yon pwodiksyon ensilin. Se sa k fè, dyabèt tip 1 an yo rele l dyabèt ensilinodepandan. Destriksyon selil beta yo, Pafwa, yo gen koz otoimin, sa vle di, se pwòp kò a ki koze l ankò. Globil blan yo, ki la pou defann nou, ki konstitiye sistèm iminitè ou sistèm de defans kò a, Pafwa, pou yon rezon oubyen pou yon lòt, yo konn idantifye selil beta de Langeran yo kòm kò etranje, epi yo kòmanse atake yo, pwodui antikò kont yo, sa koz yo detui yo. Epi, sa vin koz pa gen pwodiksyon ensilin. Dyabèt tip 1 an, se yon tip de dyabèt nou konn jwenn lakay timoun epi lakay adolesan. Men pa bliye, gen adilt ki ka genyen dyabèt tip 1. paske pa gen yon laj egzak pou gen destriksyon selil beta 2 Langeran yo. Pou sa ki gen pou wè avèk siy a sentòm yon moun ki prezante dyabèt, sa ki souvan pi kouran yo se sa nou te ka rezime an 4 P. 4 P a, premye P a ki se polifaji, kote ke apeti moun lan ogmante. Dezyèm P a ki se polidipsi, kote ke moun lan li swaf anpil. Twazyèm P a ki se poliyuri, kote ke moun lan ap pipi anpil. Epi katriyèm P a ki se perte de pwa, kote ke moun lan li remake ke gwosè li te genyen an li pèdi l. Men, 4 P sa yo tou pa sifi pou di yon moun dyabetik toutotan li poko fè egzamen ki konfime li dyabetik. Dyabèt tip 2 a, li gen yon lòt non yo rele non ensilino depandan. Nan dyabèt tip 2 a, pa gen destriksyon selil beta yo. Men sa ka rive pankreya a konn pa pwodui ensilin, oubyen li pa pwodui sifizaman ki kapab pèmèt li itilize glukoz la. Nan dyabèt tip 2 a, gen sa ki rele rezistans a ensilin, se pou sa nou ka di ensilino-rezistans, kote ke ensilin nan la, men selil yo pa kapab itilize l. Dyabèt tip 2 a, jeneralman ou jwenn li lakay adilt, men atansyon, aktyèlman gen anpil. Pil jèn tou ki gen dyabèt tip 2 a. Akoz obezite kòm prensipal faktè. Nan ka pa dyabèt, gen anpil faktè de risk. Men nou kapab divize yo an 2 gwoup prensipal ki se modifyab e non modifyab. Nan faktè ki ka modifye yo tankou laj, menm si yo mande w laj ou, ou bay laj ou pi piti, laj ou genyen an ou toujou genyen. Sèks, Menm si pa egzanp ou ta chanje sèks ou, ou te fi ou vin gason, oubyen ou te gason vin fi, ou toujou rete gason paske jenetikman palan se sa w ye. Antesedan familyal, malgre, sa pa vle di depi fanmi w te genyen l, w ap genyen l, men depi fanmi w genyen l, se youn nan rezon pou pran prekosyon. Faktè ki ka modifye yo, se sa ki gen pou wè avèk mòd de vi ke n ap mennen, tankou, yon moun ki bwè alkòl, yon moun ki konsome tabak, yon moun ki manje anpil grès, yon moun ki soufri ipèkolestewolemi, yon moun ki gen yon vi sedantè, tankou moun lan pa fè egzèsis, li pa mache, li pa fè spò, li pa janm fon ti kouri. Tout sa yo, imedyatman ou chanje mòd de vi ou kapab modifye yo. Alò, sa yo se faktè ki ka modifye. Dyagnostik. Pou dyagnostik la, medsen lontan yo, yo te konn goute pipi moun ki dyabetik yo, e yo te remake li gen gou dous. Se poutèt sa yo rele maladi sa dyabèt melitus. Melitus ki vle di myèl. Pipi dous, sikre tankou myèl. Men aktyèlman, gen plizyè metòd pou rive dyagnostike dyabèt. Kouman yon moun kapab dekouvri li gen dyabèt? Avan tou, n ap fè w konnen ke valè nòmal glisemi an, sa vle di sik la nan san an, se antre 70 e 110 miligram pa desilitre. Nan metòd nou genyen pou nou dyagnostike dyabèt yo, nou genyen glisemi a jen, sa vle di avan menm ou manje yo pran san w pou yo kapab kontwole glisemi an.

Poukisa emoglobin glike a se li menm ki pi fyab? Paske, nan tout sa w pral fè pou dyagnostike dyabèt la, gen anpil faktè ki ka altere rezilta a nan men w. Men, si se emoglobin glike a ou fè, l ap ede w konnen kòman glisemi an te ye depi 2 a 3 mwa pase. Konplikasyon Pou konplikasyon nou gen yon pakèt konplikasyon. Men.

Li vin kòmanse itilize grès kòm sous denèji. E nan ka sa, vin gen liberasyon kò setonik yo, e ki ka vin bay moun lan gwo pwoblèm kote ke yon pakèt bagay ka rive moun sa, li ka menm rive nan koma, e prè lanmò. Pou dyabèt tip 2, malgre li gen anpil konplikasyon, men, konplikasyon tout moun pè a, se pye dyabetik. Pou trètman dyabèt, Menm si w ta pran ensilin oubyen lòt medikaman, mòd de vi a enpòtan anpil anpil paske san sa ou ka lave men w siye atè. Pou dyabèt tip 1 an w ap bezwen ensilin, pou dyabèt tip 2 a w ap bezwen medikaman ke y ap preskri ou selon kèk kritè spesyalis ou te vizite a. Prevansyon Byenke gen plizyè faktè ki koze dyabèt, Menm si gen anpil nan faktè sa yo ou pap kapab modifye, men, sa ou kapab modifye yo mezanmi, fè yon efò pou w ede pwòp tèt ou. Egzanp, toujou fè egzèsis pou w pa ogmante pwa a twòp. Oubyen, pou w pa vin rive obèz. Diminye sou gras w ap konsome, diminye sou pwodui w ap konsome ki gen anpil sik, pa pran tabak, redui sou alkòl la, epi, toujou vizite yon spesyalis chak fwa ke ou kapab. E si yo ta dyagnostike ou dyabetik, ou dwe ale vizite yon andokrinològ. Pa bliye nou te pote tèm sa pou ou ki se dyabèt, e nan yon lòt video nap gen poun pale w de dyabèt jestasyonèl, kote ke si yon fi dyabetik li ansent, kisa ki ka vin rive ni li menm ni timoun lan. Pa bliye pataje video a avèk yon frè w, yon sè w, yon zanmi w.